Nan Facebook, nou konn kiyès li ye deja, se zanmi pa nou pou toutan, map toujou, tankou Jesi Kreyòl di, map toujou sou ekran telefòn ou. That's true. La, gen yon bagay kap pase sou entènèt la la pandan plizyè jou, plizyè mwa ke map siveye sa, map pran atansyon avèk sa, ke map gade sa, m kòmanse vrèman nève!

Paske si w gon mari on boyfriend or whatever sa w posede a li gon lot fanm deyò daprè ou menm kiyès ou panse ki side chick la you Amen you the side chick ou menm ki panse se madan mari w ou ye a ou gen mari w kòman nou mwen gon yon moun ki di mari w ou se si w ou se la my sister you the side chick. Pase ou wè fanm ko rele deyò a, m wè nou rele yo fanm deyò, paske m sispèk moun sa yo gon apatman, gon mortgage, gon bagay, gon kote yo rete. M pa konn kòman fè nou rele moun sa yo fanm deyò. Kòman fè w rele fanm nan fanm deyò? E sou betize Maroula peye nan kay la wi. Hala de respectune. Ou sou betize Maroula peye mwa kay la. Amen! Amen! Lanmou pa ket bann medam sou entènèt, sitou moun peyi etranje m yo ki soti o Kanada, Etazini k al achte demi bout jeran Ayiti yo, kounye a lè yo tounen, yo vin di w konsa ke si fò m pran mari m m ap manje l. Men se pa tout moun ou ka manje. Se pa tout moun ou ka manje. Epi, lè w di w ap manje l la menm, se yon bout chicken. Se McDonald, se Burger King. What the heck ou pral manjel. Fanm nan pral si fanm nan pran marim map manjel. Bon mwen menm mtap renmen wèm pran yon nèg yon fanm poul manjem. Talè mde em map Soubi jezi banm gras senyè letènèl fèm gras bondye paske medam sa yo kòmanse nèvem nou kòmanse vrèman nèvem paske let me tell you something my sister lè ou wè nèg sa Marye avèw oubyen l avèw whatever sa w ye avèl la epi l pran yon fanm deyò dat yon fanm deyò jan nou rele yo a ou genlè ap panse l al di fanm nan o w konnen m marye a Jacqueline epi Jacqueline son bon moun li ye Jacqueline vrèman sèvi avè m byen ah bon vè kilè hee let me tell you my sister nèg sa gen pou l di fanm sa Ou se yon chòche, ou pa yon bon moun, ou pa konn fè manje, ou pa ka brase, ou pa dis, ou pa lèf, ou pa rayt. Pou l ka gen fanm deyò a. Epi fanm deyò sa w nou rele yo fanm deyò a ankò la, manmzèl konn ni antre w, ni sòti w. Li konn nan ki konpayi w ap travay, li konn menm lè w gen dyare. Li konn menm lè w gen dyare. Fanm sa w rele fanm deyò a, se ou menm ki side chick la, paske manmzèl pèsonèl, ou pa gen dwa konn menm non fanmi l. Men li menm, mande l kòman w rele pou wè si l pap di w kòman w rele. Mande l nimewo kredi kat ou pou wè si l pap ba ou li. Paske of course Maroula ap pran kat kredi a pou l mennen l shopping. L ap pran kat kredi a pou l achte biyè avyon ba li pou l al pran vakans. Ok so sispann nève mwen avè bagay fanm pran marim marim pran fanm map manje fanm sou wè ou pale radòt sa nan zòrèy mwen ankò nan ah ou letènèl des ame genlè se mwen kap manje ou bann egare bann egare epi gon paket gwoup ayisyen m te tande yon chante yon lè. yon gwoup ayisyen te fè yon gwoup jèn timoun, m pa konn kiyès yo ye, m tande yo di, ki moun ou ye pou w gen yon nèg pou kò w, kiyès ou ye pou w gen yon nèg pou kò w. Epi lè w tande y ap pale de mari, mari, mari, mari sa, mezanmi! Mezanmi gad yon koze! Kounye a w al Ayiti, Pou al pran mari ti malerèz la nan menn avè rezidans ou an. Ou menm kap pale de mari left chick right chick la. Ou kwè se paske ou al Ayiti ou ofri nèg la yon rezidans ki fèl kite ti girlfriend li te genyen depi timoun nan. You don't understand hein. I bet you nou fache pou sa. Paske anpil nan nou fanm Canada fanm Etazini sa yo, lè ou desann Ayiti, ou al marye a yon nèg. Te gen yon ti demwazèl sou katye l la li te renmen avè l da fè dèzane wi la. Kòm ou parèt a rezidans ou an, li vide, li lage manmzèl. Paske ou parèt avèk yon rezidans. Paske daprè sa m aprann, yo di m menm lè moun nan fin mouri an Ayiti fò w veye mò a. Paske yo deantere mò yo pou yo dezabiye yo. E sa m konnen m pa konnen depi dèzane m pa janm tounen Ayiti so m pa konn anyen. Men yo dim lè moun nan mouri fò veyel. A di ke lè w sot nan peyi America avek yon rezidans nan men w, ou sot eta Canada avek yon rezidans nan men w, kounye a men nèg la ki te gentan gen ti machann chabon li, ti machann bannann li, ti machann patat li avek li lap lite, of course se lap kouri lagel poul ka vini. E sa fè anpil nan nou menm fanm kal pran nèg an Ayiti sa yo, lè w wè mesye sa yo fin rezide, yo tounen Ayiti yal pran ti kòmè yo, paske yo te gentan gen yon ti kòmè avan yo te parèt avek rezidans la. Epi depi se fanm kap pale map vin dim fanm pran mariw mete moudòw chita yon kote tande fèm pèdi jezi nan ou menm a radòt fanm pran nèg pran an depi kilè ou konn tande fanm konn ap mache koz a gason epi sak fache kouri sou mwen wi atansyon la sak fache kouri sou mwen.